Ou gen paspò ayisyen pa vre? Si w ta vle vwayaje nan youn nan peyi sa yo, Surinam, Giyàn Anglèz, Chili, Ajantin, ebyen m ap fè w konnen ak bò nou ye a, vwayaj ou asire. Bonjou bonswa avèk tout fan nou yo k ap swiv nou toupatou sou chanèl pa yo a ki se Shalom Multiservice, SHM, oubyen Bò Noye a. Nou pwofite okazyon an pou nou salye nou tout nèt k ap swiv nou. Alò, sa se yon bèl inisyativ, ebyen aprè midi an pou nou di w nou renmen w, nou apresye w paske ou toujou fè pati moun kap ede nou a chanèl la avanse alò an pasan pou nou ta ti yon ti kont poum kòmanse mete nou sou men nou de kisa nou pral pale si m ta di nou krik nap reponn nou di nou krak sa se timoun lontan yo e m tap diw pase la na kontre kisa l ye pase la na kontre ou reponn deja se sentiwon alò Kisa m vle di pa la? M te, nan videyo m te fè a, mwen te di, gon kesyon de pase la nan kontre. Si nou ta pran tèm lan pase la nan kontre a, nou t ap di, e pou nou pale de vwayaj, yon moun swadizan ki Ayiti, k ap vin Brezil avèk viza, yon moun swa ki sèlman gen paspò nan men l, li vle vin Brezil, e pran direksyon l. Sirenam, Guyane Anglaise, ebyen se moun se yon kesyon de pase la na kontre. Se menm kote nap vini men direksyon yo diferan. Nan komantè ki te genyen, gen moun ki di pou kisa Brezil pa retire viza, viza sa bay pwoblèm. Lè nap imajine se vre. Nou menm nou konn pran randevou pou moun men Sètfwasi, pou nou menm k ap viv Brezil, lè randevou yo tonbe, m pa konn kisa mesye yo fè avèk sistèm la Ayiti, e yo t gen aksè, plis aksè pou yo kapab pran randevou an Ayiti. Alò, grenn kesyon m ap poze tèt mwen, gen de moun vrèman mezanmi ki genyen difikilte pou yo kapab jwenn randevou, gen fanmi k ap soufri, e non senpleman lè yo fin jwenn randevou a, randevou a vrèman pran yon long de tan anvan pou yo rive al depoze. Defwa lè yo rive pou y al depoze a, yo konn rive anbasad, ebyen ou tande yo gen swa e difikilte, dèfwa moun k ap resevwa dosye yo konn pa nan bon sans yo, ebyen yo di, monchè pyès ou gen pwoblèm, moun nou t ap pran nou fin pran, nou a retounen yon lòt lè. Lòt lè a lè lòt lè a rive, yo di yon lòt bagay. Sa se youn. Pran randevou a pa fasil, e lè w fin pran randevou a, si w ta rive pran, ebyen w ap gen yon peryòd de 5 a 6 mwa pou w al depoze. Lè 5 a 6 mwa pral depoze, ebyen si w ta rive depoze vre, w ap gen yon peryòd 7 a 8, 9 mwa, ebyen pou w ret tann yo rele w pou yo ba w viza a. Bon, lè yo fin ba w viza sa a, ou pral gen pou w panse avèk. E achte tikè avyon pou vwayaje. E pa bliye, viza sa a y ap ba w a, se yon viza ki valab pandan 90 jou oubyen 3 mwa. Lè viza sa a tonbe nan men w, m p ap ba w manti, e si mari w ap viv Brezil, se mari w ki gen pou l antre, ou t ap touye tèt chèche randevou, ou fin jwenn randevou a, depoze a se youn, e lè viza a tonbe toujou, sa a se yon pakèt lòt pwoblèm ankò Pou panse nan yon peryòd de 90 jou pou fè biyè davyon. Gen moun ki di, si Brezil ta retire kesyon viza pou yo vini, li t ap bon anpil. Men pa bliye, relasyon diplomatik Brezil avèk Ayiti a, se viza ki lye yo. An efè, zanmi m, Brezil, nou te di sa nan yon videyo deja, Brezil se youn nan peyi. Kèlkeswa ou te vole ou tonbe ladann tankou yon ti jwazo ebyen li gen dokiman lap tann ou. Nan videyo avan yo nou te moutre w tip de dokiman bke Brezil prepare pou tout moun. Te gon dekrè k te vote desanb e ane pase, dekrè a te di depi moun nan tonbe nan peyi a yo pat bezwen konn kote l te pase a kote l pat pase ebyen e apre l fin tonbe nan refije l te ye a yo fon demand e pwotokòl pou li, dèfwa moun yo pa konnen dekrè a. Dekrè a di, depi moun nan tonbe nan peyi a, li gen aksè avèk rezidans. Se demand rezidans pou l fè paske li gentan nan peyi a deja. Se youn nan opòtinite Brezil bay. E youn nan opòtinite Brezil bay la anpil Ayisyen. E menm ke ou ta wè moun nan ap viv Ayiti, l ap viv Sendomeng, Li pa dakò prè pou l vwayaje, men sa nan tèt li kanmenm l ap vwayaje paske li vle vin Brezil. Mezanmi, mwen menm m p ap fè elòj Brezil paske e paske mwen la m ap rete, m p ap kite Brezil. M ka vwayaje al lòt peyi, m p ap kite l pou moun pa al di, wi e paske afè m ap byen mache. Se youn nan peyi ki trete Ayisyen yon sans diferan ke lòt yo, ki se Brezil. An nou pale! Gen moun ki poze kesyon ki lè e Guyane Anglaise ap e kopa fè vòl Guyane Anglaise yo, ki lè ap gen vòl e Suriname. Zanmi m, nou di w kopa gen anpil travay pou l fè. Travay kopa yo anpil anpil. Nou te di w nan videyo avan gen moun ki gen mekontan, ki pa kontan, k ap pale sou kesyon kòb yo te fè biyè, yo ta dwe jwenn kòb sa yo de retou. Ebyen n ap fè w konnen E Panama konpaye lay pa di li pap opere. Li pa gen moun ki di eskel kraze. Non, li pa kraze. Yap toujou la pou yo kapab fè vòl yo, fè operasyon yo. Zanmi m, e menm jan m te mande nou pasyans lan, nou pran pasyans. Poukisa nan lis epòt e peyi konpa ap vole yo, se youn nan bagay Li fel konsa paske travay la anpil lan menn li gen bagay nan menn pa bliye Copaelai se yonn nan konpayi ki fè plis ke 33 peyi e 80 vil menm jan nou toujou ap dil nan video avan yo ebyen si konpayi sa fè tout tan sa li pa vole ki valè moun kap tann vol ki valè moun kap tann pou yo vwayaje zanmim on ti konsèy pou ou Copaelai Moun ki nan tèt yo se dè milyonè e m pa kwè yo t ap fè yon grav erè konsa si ke bagay la te an fonksyon tout bon vre pou yo ta pral mete restriksyon pou yo pa travay. E m ap poze w kesyon, èske w konn konbyen fanmi ki an ki nan nesesite la pandan bagay sa yo e pa gen vòl e otès yo ap gade a moun kap travay nan konpayi a se yon pè de famiy yo ye fòk yo touche yo bezwen lajan sa vle di son deranjman ki son pwoblèm ki frape tout moun nèt ki frape limanite zanmim e Ou mèt ret tann, ou menm ki poze kesyon moun Chili, moun ki Sendomeng, moun ki Sirinam, moun ki ap panse pou Giyàn Anglèz, moun ki Ayiti, n ap di w Shalom Multisèvis oubyen Ajans de Vwayaj e n ap fè w konnen nou prè pou nou ede w. Nou prè pou nou ede w, ou menm ki pat ko depoze pou viza, e nap ede w nan tout entegralite. Pa bliye, e Nou toujou ap konseye w pou nou moutre w chemen an. E Nou se ajans de vwayaj, e nap ba w tout direksyon yo, e tout sa ke ou dwe fè, ebyen pou moun pa rive twonpe w. Nou menm nou pap kite moun twonpe w. Youn nan bagay ki koz nou te manke pran responsabilite Pou nou fè moun yo pati pran tout responsabilite jan e gen lòt ajans ki fè l, yo fè w bay yon sòm, ebyen yo di w y ap ba w moun nan nan tèl vil. Se paske nou menm pou respè tèt nou, gen anpil moun lòt kote swadizan e ki konn toujou ap fè sa y ap rele w e abi avèk moun yo lè yo rive nan èpòt yo, nou menm nou teni kont Nou te dwe jwenn yon moun de konfyans, nou ka fè konfyans, e ki pral pran moun nan, epi ki fè tout bagay pou moun nan. Alò, nou gentan etabli tout kontak sa yo, n ap tann. Ou menm, swadizan, si paspò w nan men w, ou gen lajan nan men w, ebyen ki sa k fè w poko ka vin Brezil? Ebyen, pou le moman, repons ki t ap di, ou t ap reponn pou di, se koz vòl yo t poko kòmanse. Ebyen, Shalom Multisèvis oubyen Bònoye a pral pran tout responsabilite l pou l kapab ede w vwayaje. Mwen menm sa m pa t renmen tou nan vwayaje paske gen de laj moun m ap gade k ap vwayaje la a, se moun ki pou ta o sèvis peyi nou, egzanp mwen menm ki pati depi 2010 pa bò isi, ebyen vi avèk jan sitiyasyon peyi nou ye, tout moun gen yon sèl rèv pou yo pati. E sa m vin konstate tou, M konstate lide nou yo tou yo kontribiye nan kesyon pati a. Non senpleman sa, e yo lage peyi a an defayans, e jèn yo yo menm gon pakèt bagay ki pa disponib pou yo, egal sa se youn nan pwen ki demoutre mesye yo travay o byenèt pou tout jèn yo e vwayaje. E youn nan bagay ankò ki vin demoutre sa klè, se paske mwen menm si m te nan sistèm edikasyon Ayiti, gen anpil bagay mwen m t ap retire, m t ap retire tout lang yo nèt. Kòm dokiman yo se an fransè yo ekri, m t ap sèlman kite de lang. De lang m t ap kite a ki se kreyòl, fransè. Poukisa m t ap kite l? Paske an kominikasyon, Ou gen dwa pa pale pou bay repons men aksyon konn bay yon repons. Ebyen sa se yon aksyon ki demoutre e nan kesyon an. Ou lekòl, w ap aprann anglè, w ap aprann espayòl, menm laten yo te konn fè moun aprann, tout sa yo se yon modòd ki montre y ap fòme nou pou peyi aletranje. Zanmi m, se pa paske m ajans de vwayaj, lè m fè vwayay pou moun e li yo byennèt mwen gen kèk reyalite M pa pase sou yo, fò m pase sou yo. Epi gen de nèg ki isit nan peyi a la, sa yo t ap vin fè si lidè politik nou yo t ap panse, si nou te gen yon lidè k ap panse? Yo pa t ap vini. Sa nou t ap vin fè? Nou t ap rete osèvis jenn gason de dizuit, diznèf, ventan. Sa yo t ap vin fè? Pa wè isit Brezil, Brezilyen ki fè elemantè 2 a, ki fè mwayen 2 a, li gentan kapab, li gen plas li nan sosyete a. E nan tout moun k ap vin pa bò isit yo, se de moun ki fòme. Se de moun ki gen mwayen. Ebyen, lè w di Brezilyen men valè kòb ou depanse pou vin bò isit, li vrèman etone. A rezon pou l etone, paske nan peyi l la, si l gen kòb sa, e nou vwayaje vin pa bò isit, se kòb pou nou ta kapab viv. Zanmi m, Ayiti pèdi, Ayiti ap pèdi anpil jèn, Ayiti ap pèdi anpil moun ki ta kapab o byennèt peyi a. Ebyen moun sa yo, Ayiti ap pèdi yo de jou an jou. Paske toutotan vwayay egziste, ebyen moun sa yo ap toujou kontinye vwayaje. Youn nan bagay m ap fè w konnen, e ou menm k ap panse pou vini pa bò isit, e pa rakèt, pase pa Giyàn Anglèz, mwen m pa renmen di rakèt, mwen renmen di m ap ede yon moun. Denojou gen anpil sanfwa ni lwa ki piye anpil kliyan, anpil moun, Fè yo ba yon sòm kòb. Mwen menm, sa m kapab konseye nou, nou menm, swadizan, k ap pral gen pou nou fè vwayaj sa yo ansanm avèk mwen, m ap fè w konnen sa k pi difisil la, se kesyon nan dat ou konn bezwen vwayaje a, ou konn pa ka jwenn bon tarif ou byen. Se sa k fè, gen anpil moun se pa Sendomeng yo pase. Yo pase pa Sendomeng nan rezon Ke yo ka jwenn yon biyè pi bon mache. Ebyen map fè w konnen, e ou menm kap panse pou vin pa bò isit, ebyen nou pral ede w pou kapab jwenn bon tarif. E swa pou Ayiti, nan tarif wap genyen yo, swa pou Ayiti, tarif swa pou an Repiblik Dominikèn. Zanmi m nou prè pou nou ede w, nou bezwen kanpe ansanm avèk ou pou nou kapab fè w wè nan ki de mwayen nou ka ede w vwayaje. nan dènye jou kap vin la yo otomatikman èpòt la rekòmanse nou pral ede w e zanmi nou te gentan antre an kontak yo ki Guyane anglaise ki ki bò avista yo ebyen zanmi sa yo nou gen zanmi nou ki stab la ki gentan nou fè tout kontak yo pou nou kapab bay yon sèvis. e agreyab pou yo kapab pran moun yo al pran moun yo èpòt epi voye yo pou nou zanmi m nou mete men nou nan pat la nap ede w menm jan wap ede nou an tou ou menm ki panse vin brezil se sèlman paspò ou gen lòt bagay map mande w pou gen mete mwayen nan mwayen ou pral gen nou pral ede w kapab vwayaje m paka kont li m te kont li yon premye tan pou m di bon gad valè moun kap kite yon peyi gad valè avni Avni peyi a menase nan kesyon mankman de moun, men fwa sa a mwen pa chita sou li ankò paske mwen wè reyalite a, reyalite an gran V, rezon ki koz se jan peyi a ap dewoule. Zanmi m, e ou menm ki nan otèl k ap tann e kesyon ki te gen pou vini Sirinam pase pa Suriname pou vin Brezil, rete tann, ou menm pasyans, ou menm ki depoze, pasyans, ou menm ki gen yon pakèt bagay pou fè pou antre isit, pasyans. N ap mande w n ap toujou ansanm avèk ou, fè lòt moun abòne avèk chanèl la, pataje videyo yo pou lòt moun ka wè, otomatikman bagay yo repran, ebyen pou nou di an avan. Zanmi m, e nan kont sa nou di pase la n ak antre a, vin Brezil se yon kesyon de pase la n ak antre. Ou pase a goch, m pase a dwat nap rive menm kote. M vin a viza, ou menm ou pase pa Giyàn Anglèz, menm kote. M pa vle itilize mo rakèt la. Lè w wè rakèt, ou wè moun kap fè l la se piye moun, se touye moun. Nou menm, nou pap touye w, nou pap piye w, nap fè l pou ou avèk kondisyon pou wè ou amelyore. Nou redi w sa ankò, sa k konn rann bagay la difisil se kesyon biyè yo, paske jan biyè yo konn fèt la, Nan premye tan, moun yo te konn dòmi nan èpòt Panama. Panama pa dakò l ankò pou moun yo dòmi, sitou pou moun ki pral Giyàn Anglèz yo, lè yo soti pa Sendomeng. Jiska dat, soti Ayiti, fè eskal nan èpòt Sendomeng lan, yo poko di anyen sou li. Alò, zanmi m, se la nou kanpe. Si gen yon lòt bagay n ap gen pou n di w, otomatikman ou genyen paspò nan men w, ou gen lajan w nan men w, rete tèt frèt. Fè tout aranjman yo, otomatikman peyi a rekòmanse. Bay yo kòmanse ouvri, nou te di w Panama fèmen se koz a avèk bagay coronavirus kap fè ravay, otomatik wè peyi a rekòmanse, nou menm nou la nap ede w nan nivo nou kapab ede w. Nale! Si gen yon lòt bagay pou nou di w, nap di w See you later nan yon lòt video. Zanmi w nan yo Claudy.